E Ralph, apremidi an, te gen match an reta wi. Te gen match an reta.
Barcelone resevwa Osasuna, yon match ke yo chwazi kòmanse dabò avèk minit de rekèyman nan memwa doktè an, nou sonje ki te mouri avan ke match sa te jwe. Barcelone ki fè 3 zewo, ki bat 3 zewo nan match sa. Pou kounye a li pran sèl tèt klasman an avèk 63 pwen, li kite Real a 60, analiz ou Ralph Ganthier.
Wi e men nèg yo ap tiye jwè yo wi mesye kòm si yo se pou nèg pou nèg yo ka nèg yo planifye yon match gwo jedi sa apre nèg yo sot fè e e nan nan lig dè nasyon nèg yo sot jwe 2 match entans Ale retou 2 kar de final entans ale retou la tout avan yè la nèg yo ap jwe tout lendi an tout dimanch lendi nèg yo ap jwe gen nèg ki menm jwe madi ok nan sa ki travèse an amerik di sid yo nèg yo ap tiye jwè wi mezanmi men Barcelone montre se kòmsi pat janm gen poz.

Son modèl lekòl nan jan ke ekip la li konbine dan lè pti zespas, li kreye dekalaj yo, ouvè sou Balde, Balde santre, lè fini e tak de Ferran Torres gòl. C'est un but d'école ke ou dwe montre tout timoun ok tou wè sa pou men son pati de plaisir pou Barcelone. Sèl move pwen ladann se ke yo pèdi Dani Olmo nan match la. ki blese ki sòti nan match la men an ski a trè ok a yon match ou te ka di ki son match pyèj paske son match ki fikse trè to pandan ke 2 jwè sòti nan responsabilite entènasyonal epi ke yo ka fè rezilta sa e bay tèt yo yon jokè paske sa otomatikman ke yo genyen la yo bay tèt yo yon jokè ki fè ke menm lè yo ta pèdi yon match Yo bay tèt yo dwa pèdi on match e kenbe tèt chanpyona a paske yo gen meyè diferans de bi donk ki fè ke match retou klasiko a yo pa oblije bat Real match nul bon pou yo donk e kisa sa vle di tou sa vle di 7 pwen dekar parapò a Atletico, ki vle di ke virtuellement yo mete Atletico deyò nan kous lan, ne serait-ce que catastrophe que on sorte de effondrement nan fen de saison, m pa wè kòman Atletico ap ka ratrape Barcelone paske la nou deja antame dernière ligne droite la, donk Barcelone reyisi reyisi pari l la e l reyisi e l pwofite plenman de match an reta paske match an reta sa yo, sa k bèl la se ke E virtuellement se 3 pwen yo ye men ankò fo til ke ou monte teren an pou al fè 3 pwen an. Donk se sa se sa ki bèl la. Alò e Fanfan, m ta renmen Fanfan entèvni pou mwen 2 kote sou match apremidi an. Dabò eksplike pou ki rezon ti pale anpil ki genyen otou de penalti de Dani Olmo an. Li fè egzèsis lan 2 fwa, li te refè l, li fè l yon premye fwa, yo fè l refè li. E answit E Lewandowski ki te parèt blese nan dènyè sòti li avèk peyi l la Polòny nan fenèt fifa a ki rantre an dezyèm peryòd gade sant ki fèt lan ki mete misye a 17 gòl ke l make di pye nan konpetisyon an 3 gòl nan penaliti epi 3 gòl tèt ki fè l 23 gòl an tou e eksplike m pas pas ki fèt pou tèt Lewandowski an se Fermin Lopez. Epi poukisa Dani Olmo te oblije tire penalite a yon dezyèm fwa Fanfan?
Mwen la map di nou non ekip Barcelone nan chanje nou rele li kenbe pipi. Mwen pa konpran, kòman Barcelone te rele? Kenbe pipi, souke pipi wap fè pipi lè wap gen tanpèt yon pakèt bagay.
Kenbe pipi. Ou konn pyès sa yo ap lè pwofè? Ou se sou pye Tyson de ses heures de gloire. Wi Tyson de gwòs kote gwòs setyèm nan tonbe. Tyson de 1989 a lè l pèdi devan James Whistler Douglas la m kwè 92 e depi gen match Tyson. Ou pa chita depi premyè minit lan ou rate match la si son dlo wal bwè nan frijidè a ou pèdi match la brother ou pèdi match la. M te sonje m te Nouyòk m rann di match sa avèk nèg yo nèg yo pral fè babekyou babekyou pral kòmanse o nan katriyèm senkyèm round babekyou ap pran ap pran chè m di babekyou sa pap fèt. Kounya yo pase bon, yo te toujou leve mawon epi tout babèk pou kraze. Bon. E e e Mesye ekip la rele kenbe pipi. Kenbe pipi.
Dezòmè pa gen Barcelone, se kenbe pipi ok. Kenbe pipi.
Pase sou sou gwo pipi ke mou kou al pipi epi lè w tounen gwo pakèt mèvèy ki fèt dèyè w. Bon. Donk w ap pèdi mèvèy yo, yo rele sa kenbe pipi. E e mesye wi ou tap di mwen non e penalty a rechoute paske gen yon jwè Osasuna ki antre nan sifas de reparasyon an avan ke Olmo e e e choute depi gon jwè ekip la ki antre anndan sifas de reparasyon yap fè penalty si se jwè paw ki te antre gadyen kenbe penalty a e tap e tap kitel konsa e tap bay avantaj la a ekip advès la. Men kòm se jwè advès la ki antre nan sifas la avan pou choute, yo fè penalti a ou choute. Otan pou le. E si se jwè pa w ki antre nan sifas la e ou rate penal la, yo tou konte l rate paske ou pa ka pwofite 2 fwa de yo wè w. Non, y ap kite l rate. Y ap kite l rate. Yo tou kite l rate.

Epi misye tann, misye fè, misye tann li fè rale bak la pou li mete sant lan, si yon jwè a manyen lap bay tèt li gòl. Donk sa se laspè teknik de la pas. Donk zo pye ou mete a, kisa ou fè, èske ou fè eksteryè, enteryè ou kou di pye pou ou fè pas sa, se aspè teknik la, laspè taktik detèmine nan kèl pozisyon tu vas mettre la balle. Ok, donk se ton trè bèl gòl nan la mezi ou se 2 pas ki fèt, Gavi, ki entèsepte yon santre de Osasuna epi l ouvè l pou Firmin nan alè l, Firmin avanse epi l fè pas sa pou Lewandowski ki fè yon sipèb apèl de bal tou pou l fè twazyèm gòl tèt la, vrèman du grand art. Donk se la a Bocom di w kenbe pipi. Si w t al pipi, ou tou pa wè l. Pou n raple tou Fanfan ke an 2025, nou sòm le 27 mars, Barcelòn poko pèdi yon match an 2025. Wi,
men match Vitinha ta ka pèdi yo menm, se sa k pwoblèm nan. Paske match li te pèdi yo fòk match li te pèdi yo e yo pase paske kounye a li pa ka pèdi ditou. Paske li gen match sa a eliminasyon dirèk la kounye an se pral trè konplike pou li.
Non men lè w di konsa Fanfan ke match ki rete Barcelone yo se pa match li ka pèdi ditou ò li devan nan Liga a eske sela souzantan ke Barcelone est en route vers le titre?
Barcelone, si Barcelone pase semèn sa a byen, sètadi ke l pase Girona epi l al pran Betis wikenn pwochen, Barcelone ap ap pou mwen menm ap pran tit la. Si l pase Girona dimanch epi l al pran l al resevwa Betis le samdi 5 avril li bat Betis, l ap pase l ap resevwa Betis. Bon, mwen panse ke la a, li kapab di yon kichòy paske Ralph sot pale de 1 jokè, men li sanse gen 2 jokè, li genyen 3 pwen sou Real, men tou, li genyen plis gòl ke Real e l te bat Real. An jeneral, sa yo privilejye nan chanpyona espayòl la se fas a fas.
Donk fas a fas ap pase dabò. Menm si Real te gen plis gòl kounye an la a, Real te gen menm pwen avè l, ou t ap wè yo bay, yo t ap mete l an premye paske se fas a fas ki nimewo 1. an Espay. Donk li gen fas a fas la. Donk, an tout eta pou ta di gen yon jokè edmi la. E si efektivman li pa pèdi match Real la o retou e pa rapò paske match Real la si Barcelona avanse pou demi final match Real di 10 me a paske la 11 me sèt yon dimanch se sur ke l ap fèt 10 me paske lè demi final de la Ligue des Champions demi final retou la Se le 12 e le 13 me. Ok.
Alò e nan pral pase nan dezyèm sijè rapidman e Fanfan pou m raple ke e Lamine Yamal toujou swete jwe nan ekip Barcelone nan avèk patnè l, zanmi l, tokay li Nico Williams. Li te gen espwa ke sa t ap fèt sezon ki te kòmanse a la. Sezon pase, men l pa fèt. Misye vin di ke bon, se nè ke pati remiz, e misye ap kiltive lespwa ke sezon k ap vini an, sa t ap fèt, men se pèn pèdi puiske jodi a gen konfimasyon ke Nico Williams ap kite Lespay, pandan n ap pale a 80, 85 pousan, l ap kite Lespay sezon sa, misye pral rejwenn Arsenal, Fanfan. Bon, m anonse l, n anonse l byen bonè. M pat wè move sa ditou, eske misye ap kapab enstale l anndan ekip Arsenal sa kap chache yon atakan de pwent alò ke yo gentan kòmanse ap pale avèk yo gen yo fè 2 apèl telefonik deja, 2 rankont avèk ajan Gyökeres. Vwala ke jodi an yo mete yo tou sou Nico Williams. Sa w wè nan sa Fred?
Se yon bon bagay panse ke lè w gen Bukayo Saka a dwat kòm goche. Misye reponn antènman jodi a wi, ofisyèlman.
E Nico Williams kòm dwat. Anpil vitès, anpil punch, anpil tonisite. Si yo gen yon bon avansant, m panse ke Nico Williams ap chwazi yon bon ekip paske Gen foutbòl nan Arsenal. Ke l t al nan Liverpool, m panse Liverpool li t ap bon pou li tou. Ke l t al nan Liverpool, ke l t al nan Arsenal, mwen panse ke se yon bon chwa. Bon, malerezman, paske li menm avèk Yamal vrèman zanmi, vrèman, vrèman zanmi. E fè yo jwe ansanm nan menm ekip la, t ap, yonn ap chache lòt nan kwen kote lòt la ye a, sa t ap fè yon bon akò. Lyon, tankou jan Lespay ye a. Bon, men de tout fason m panse se yon bon, se yon bon, se yon bon deal y ap fè pou Nico Williams ki pral jwe nan, si l al jwe nan Arsenal. E Ralph, pou w mete Gyökeres devan jan Fanfa ap di an, Gyökeres, Nico Williams, Bukayo Saka, e Arsenal t ap, èske se yon fason pou Arsenal di ke sezon k ap vini la a, si m rive materyalize transfè sa yo, Il faudra konte avèk nou sur tous les tableaux.
Non sa se sur e tout moun wè pwoblèm nan se ke Arsenal pa gen yon buteur vrèman. Li pa gen yon buteur pandan ke lap goumen avèk 2 gwo ekip, 2 gwo mastodont ki gen 2 nan e pa 2 gran buteur sèlman se 2 buteur istorik, 2 nan buteur ki make plis gòl e ki pi prolifik nan istwa E e e e e e chanpyona anglè a ki se ki se Haaland ki nan City epi Salah ki nan Liverpool. Arsenal pa gen jwè sa a. Li pa gen jwè sa a ki ke l ka konte sou li k ap ba l 30, 35 gòl, 40 gòl sou sezon an. E se sa k fè ke chak fwa li nan kous otit la, e rive yon kote l flanche, se paske de defèt ke l te ka transfòme an match nul, de match nul ke l te ka transfòme an viktwa, li pa ka fè yo paske li pa gen bitè sa a. Ok.
Alò, anvan ke m al pran gwo chanpyona yo, pou n al pale gwo foutbòl, gen yon ti bagay m ta renmen Ralph kòmante pou mwen, Paske Ralph se nan afè ekonomi menm jan avèk Fanfan dayè se moun k ap analize kòb, moun k ap analize afè lajan.